Mwen vini nan fòm nan. Nan fòm nan, pastè a se yon moun ki nan prizon pa gen jij sou dosye l. Lè w nan prizon pa gen jij sou dosye w, si w gon arè kadyak a 2 zè, 3 zè, 4 zè di maten, w ap mouri. Paske se yon jij ki pou deside de vòtre deplasman pou al mennen w nan yon sant ospitalye. Pastè a se kèlken ki a un domicile connu, ki se yon antreprenè, ki se yon pastè, ki gen yon legliz e ki te kanpe pou peyi l. ki te kanpe pou peyi l nan de moman difisil. Mentnan mwen menm mwen vini kòm avoka pou mwen vin ba li yon kout men paske m estime Ayiti trete moun ki kanpe pou li yo twò mal. Se pou sa nou vini. Dakò? Kòman w kalifye dosye a? Nou konnen yon dosye abandone. Non, men kounye a sa n ap fè nou menm kòm avoka, piske l pa gen jij sou dosye a.

Jodi a menm? Jodi a menm nou pral plede. Kòman ou wè moral la?
Kòman ou wè moral pastè? Moral misye bon.
Moral la fèm. Moral la fèm. Il kwa ke kote l ye a se yon eprèv ke l ap travèse. Mwen estime ke l djanm e nou priye ke l rete djanm pandan ke nou pral fè sa pou l kanpe. Mwen m vin jwenn avoka ki isi Fòlibète k ap ede yo pou m vin pote kout papa m. Oka ou sa ta di respè de la lwa nan demache w ap mennen an, ou pa ta espere jodi a? Si yo ta respekte la lwa, si yo respekte la lwa yap lage pastè a. Paske pastè a gen yon domisil koni, li gen yon kote si yo bezwen l yo ka jwenn li, se pa yon nèg ki ka mawon, li gen tout garanti de reprezantasyon yo. Toutfwa, nou pral kestyone avèk Doyen an, sa ki rele. Sa n rele detansyon arbitrè pastè e detansyon an paka pa arbitrè menm pou yon moun ki pa fè dwa men yon moun ki nan prizon dwe gen yon jij ki sou dosye w jij Dutré te sou dosye a li depòte l e si l depòte l pa gen lòt jij denstriksyon ankò e fò libète se yon sèl jij la genyen èske n konprann donk sa ka montre nenpòt moun pa byen fè dwa pou wè ke detansyon li arbitrè
non mwen m vini pou pastè la. M pa kon renmn alò mwen vin pou pastè yo la jan m di yo m pa vin kòm on avoka a part entière ok j'ai reçu l'ordre de mon chef qui est mon Dieu ki di m bay pastè a kout men m vin bal kout men m madan batonye a m madan batonye a mwen m pral pale a batonye a mwen kwè ke yo gen de demach pou y ap fè nan menm pou pastè a dakò mèsi
mwen vini nan fòm nan nan fòm nan. Pastè a se yon moun ki nan prizon ki pa gen jij sou dosye l. Lè w nan prizon pa gen jij sou dosye w, si w gen yon arè kadyak a dezè, twazè, katrè di maten, w ap mouri. Paske se yon jij ki pou deside de votre deplasman pou al mennen w nan yon sant ospitalye. Pastè a se kèlken ki a un domicile connu, ki se yon antreprenè, ki se yon pastè, ki gen yon legliz e ki te kanpe pou peyi l. ki te kanpe pou peyi l nan de moman difisil. Mentnan mwen menm mwen vini kòm avoka pou mwen vin ba li yon kout men paske m estime Ayiti trete moun ki kanpe pou li yo twò mal. Se pou sa nou vini. Kòman w kalifye dosye a? Nou konnen dosye a abandone. Non, men kounye a sa n ap fè nou menm kòm avoka, piske l pa gen jij sou dosye a.

e Dwayen an ke nou rekonèt ki respekte lalwa, l ap genyen pou l pran les mesures de droit qui s'imposent. Kisa premye demach yo te la e kisa k ap kisa k ap pwosede? Premye demach yo se te wè pastè a. Mwen m kwè nan Bondye. Se te priye ak pastè a. Paske m pa vin la kòm yon avoka senpl. Mwen vini kòm yon moun ki kwè nan lajistis, ki kwè nan Bondye, ki kwè m dwe ede tou. Donk nou sot fè sa nan prizon an ak pastè a. Kounye a n ap prepare n pou nou ale tribinal pou n al plede. Nan ki pwòchen etap la? M pral plede.

Si yo ta respekte la lwa? Wi. Si yo respekte la lwa yap lage pastè a. Paske pastè a gen yon domisil koni, li gen yon kote si yo bezwen l yo ka jwenn li, se pa yon nèg ki ka mawon, li gen tout garanti de reprezantasyon yo. Toutfwa, nou pral kestyone avèk doyen an, sa ki rele Sa n rele detansyon arbitrè pastè e detansyon an paka pa arbitrè menm pou yon moun ki pa fè dwa men yon moun ki nan prizon dwe gen yon jij ki sou dosye w jij di tere ki sou dosye a li depòte l e si l depòte l pa gen lòt jij denstriksyon ankò e fò libète se yon sèl jij la k genyen èske n konprann donk sa ka montre nenpòt moun pa menm fè dwa pou wè ke detansyon li arbitrè non mwen m vini pou pastè la M pa konnen m alò mwen vin pou pastè yo la jan m di nou m pa vin kòm yon avoka a part entière ok j'ai reçu l'ordre de mon chef qui est mon Dieu ki di m bay pastè a kout men m vin bal kout men m pa nan batonye a mwen pral pale a batonye a mwen kwè ke yo gen lè demach pou yap fè nan men m pou pastè a dakò mwen vini nan fòm nan nan fòm nan Pastè a se yon moun ki nan prizon k pa gen jij sou dosye l. Lè w nan prizon k pa gen jij sou dosye w, si w fon arè kadyak a dezè, twazè, katrè di maten, w ap mouri. Paske se yon jij ki pou deside de votre deplasman pou al mennen w nan yon sant ospitalye. Pastè a se kèlken ki a un domicile connu, ki se yon antreprenè, ki se yon pastè, ki gen yon legliz e ki te kanpe pou peyi l. ki te kanpe pou peyi l nan de moman difisil. Mentnan mwen menm mwen vini kòm avoka pou mwen vin ba li yon kout men paske m estime Ayiti trete moun ki kanpe pou li yo twò mal. Se pou sa nou vini. Dakò? Kòman w kalifye dosye a? Nou konnen yon dosye abandone. Non, men kounya sa n ap fè nou menm kòm avoka, piske l pa gen jij sou dosye a.

Jodi a menm?
Jodi a menm nou pral plede. Kòman ou wè moral la? Kòman ou wè moral pastè? Moral misye bon.
Moral la fèm. Moral la fèm. Il kwwa ke kote l ye a se yon eprèv ke l ap travèse. Mwen estime ke l djanm e nou priye ke l rete djanm pandan ke nou pral fè sa pou l fè pou l. Mwen vin jwenn avoka ki isi Fòlibète k ap ede yo pou m vin pote kot papa m. Oka ou pa ta gen respè de lalwa nan demanch w ap mennen an, pou sa n ka espere jodi a? Si yo pa ta. Si yo ta respekte la lwa, si yo respekte la lwa yap lage pastè a. Paske pastè a gen yon domisil koni, li gen yon kote si yo bezwen l yo ka jwenn li, se pa yon nèg ki ka mawon, li gen tout garanti de reprezantasyon yo. Tout fwa nou pral kestyone avèk dwayen an sa nou rele sa nou rele detansyon arbitrè pastè a, e detansyon an paka pa arbitrè menm pou yon moun ki pa fè dwa. Men on moun ki nan prizon dwe gon jij ki sou dosye w. Jij Dutrere te sou dosye a, li depòte l. E si l depòte l, pa gen lòt jij denstriksyon ankò. E Fò Libète se yon sèl jij la genyen. Èske n konprann? Donk sa ka montre nenpòt moun pa byen fè dwa pou wè ke detansyon li arbitrè. Donk se sa ki travay. Non, mwen m vini pou pastè la, m pa konnen. Alò, mwen vini pou pastè la, jan m di nou m pa vini kòm on avoka aparantyè. Ok? J'ai reçu l'ordre de mon chef qui est mon Dieu ki di m bay pastè a kout men m vin bal kout men. Gen madan batonye a. Madan batonye a mwen pral pale a batonye a mwen kwè ke yo gen lè demach pou yap fè. Nan menm pou pastè a.
Dakò? Mèsi.